La société rèl nan delma 6 la police jwenn babekyou nan simon pele la police jwenn babekyou anndan simon pele drone lage kout bal chante jimmy cherizier ki nouvèl lòt enfòmasyon aprè la police fin touye 16 bandi nan kenskoff ebyen bandi yo nève. Yo mande anraje, yo ale nan enstalasyon kote antèn Natcom ye a, anlè nan Kenscoff la. Yo pran 2 teknisyen k ap travay nan antèn Natcom yo, yo touye yo, yo boule yo, mete dife sou nan machin nan, bandi yo mande anraje. Lasosyete peyi dayiti gen lè poko fin bon. Sa map tande la, bandi yo santi yap mouri anpil, pandan lapolis ap frape, bandi yo ap fè anpil mò nan kès kòf. Kisak pase? Jimmy Cherizier Babekyou Misye ap fon va e vyen. Site Solèy, Waf Jeremi, Simon Pele. Babekyou te al vizite Dèlma 6 pou l al gade espas kote lakay li a te ye a. Lasosyete, ou pa mande m kont, ou pa mande m koze. Dwòn lapolis ap veye Babekyou. Lè Babekyou pase waf jeremi se pa waf jeremi non stasyon gonayiv babekyou soti delma 6 li desann e li pase pa anndan lal soti sou wout e avyasyon an lè w bay tèt ou sou lavil epi lap moute avyasyon moute avyasyon li pase ebyen nan stasyon Gonayiv. Rive stasyon Gonayiv, misye santi ke gen blende lapolis kap fè va e vyen, misye rantre nan ti koridò pou moun ki konn zòn sa byen, lal tonbe nan site militè. De site militè, pou misye franchi pou lal pase bò lopital OAVCT a, epi pou lal tonbe dirèkteman anndan Simon Pele. lapolis te gen kontwòl Jimmy Cherizier, Babekyou. Babekyou te akonpanye avèk 15 nèg. 15 jèn gason te akonpanye Babekyou. Babekyou te abiye avèk inifòm udmo sou li. Li gen kagoul nan tèt li, li abiye avèk inifòm udbo. Men pa rapò a jan mòfoloji Babekyou ye, nan dron lapolis la ou gentan santi sa pa ka lòt moun ke Jimmy Cherizier Babekyou. Epi ou konn sa k pi di an, tout lòt 15 nèg ki akonpanye Babekyou yo, tout abiye avèk inifòm lapolis. Gen ki krèm e ble, Gen ki Ud'Bom Jab Babekyou, gen ki ESGPN, gen ki Simo, gen ki Swat, gen ki Utag. Men kòm la polis avèk task fòs entèlijan, yo di konsa ke pa gen okenn operasyon la polis k ap mennen nan zòn sa, lè vini pou polisye yo depaman konsa. Chak nèg on inifòm. yo vin sispèk se Babekyou. Ebyen zanmi fanmi Enfo Peyim TV, dwon lapolis la kòmanse swiv Babekyou depi lè l kite Site Solèy. Pou l fè tout pakou sa yo, pase waf Jeremi, ale Dèlma 6, retounen Dèlma 6, dwonn nan te bezwen konfime efektivman se Babekyou. Men, sa k te twonpe vijilans nèg Task Force yo, se paske yo wè yon bakòp lapolis, enben ki akonpanye nèg yo. Ti mesye kap jere task fòs yo vin di tèt yo si gon bakòp lapolis ki akonpanye yo sanbtil ke se polisye men se konpòteman mesye yo ki pral fè task fòs la dekouvri ke yo pa lapolis se fason yo konpòte yo a non sèlman yap veye anwo yap veye anba Men tout nèg zam alamen yo tankou chen fou pa gen kin metòd lè lapolis ap fè operasyon ou santi se de nèg ki pa fòme otomatikman lè polisye yo zoume yo idantifye ke se Babekyou avèk plizyè lòt sòlda. E sa k ta pral deranje nan bagay la ki fè yo sispèk Babekyou nèt, menm si misye pèdi pwa sèjousi, men mòfwoloji misye, gwosè vant li, fason l mache, task fòs kòm se de etranje ki ladan l, yo voye imaj la bay direksyon jeneral lapolis la. Otomatikman, chèf polis la ki se DG Paraison wè imaj la, li bay task fòs la tout fevè pou yo atake. Enben, se la babekyou pral jwenn ap zo grenn li. Abòne Info Peyim TV M toujou di nou sa, lavi bandi pa dire. M pap vin di w ke Babekyou mouri la. Non, m pap vin anonse nouvèl Babekyou. Men sof ke pandan m ap pale ansanm avèk nou la, anndan Simon Pele, se pou, se la, se dezyèm fwa, sa fè dezyèm fwa ke Babe, lapolis rive anndan Simon Pele. Sa fè dezyèm fwa. Pandan map pale ansanm avèk nou la, drone kamikaz, kout bal ap chante, mwen gen yon demwazèl ki anndan Simon Pili, ki tap travay menm kote avèm an 2017, kap rakontem kout bal lap tande, mesye oo, ap deklannche de seri de rafal lapolis penetre anndan Vilaj de Dye, anndan Simon Pele dizon mye, pou yo pran Babekyou. Bagay la gate. Rete ansanm avèk mwen, anndan videyo sa ou pral konnen sa k pase. Eske efektivman yo pran Babekyou oubyen li chape poul li. Men sèl sa m konnen, jan lapolis tap chèche Babekyou a, yo resi jwenn ki bò Babekyou ye, anndan Simon Pele. Erezman, aswè samdi 21 fevriye 2026 la la, nèg Kenskòf yo, bandi Viv Ansanm nan Kenskòf, touye 2 teknisyen Natcom epi boule yo avèk tout machin ebyen teknisyen sa yo te moute anlè a pou yo al ranje Ebyen kè ki pwoblèm nou konnen anlè sa a zòn teleko nou konnen se la teleko ye se la tout antèn donk tout e koze ki gen rapò avèk e kominikasyon nan peyi a ebyen se la yo ye ebyen aswè samdi a la bandi kenskòf yo apre nou konnen yo fin pran bon bwa kale a la maten an ok apre plis pase 16 ladan yo e tonbe anba dwòn epi bal e snaypè yo nan kenskòf maten samdi a la. Vè 3, mèt di vè 3, 4 è di maten, selon rapò la polis te met di yo, e byen, e nèg yo ki fache, e jan n konnen, e kelke swa kote baz e bandi yo ye, e teknisyen, mèt di konpayi telefon yo nan peyi Dayiti toujou gen aksè, donk pou yo al ranje fil ou byen kab optik yo, e pou y al ranje yo. Donk e li vreman difisil pou tande kote, mèt di teknisyen, oubyen anplwaye konpayi telefonik yo nan peyi Dayiti viktim. Men, sou sa m di a la ki se 21 fevriye 2026 la la, ebyen, nèg didi yo nan Kenskòf touye epi boule 2 teknisyen. Ok, nèg yo touye epi yo boule 2 teknisyen. Natcom e avèk tout machin nan ki te an posesyon nèg yo. Donk, anpil moun ki te nan anviwònman mèt di Kenskòf an lè a t ap konstate gwo dife sa ki t ap leve a. Ok, anpil moun te konstate gwo dife sa ki t ap leve a. Yo te menm gen tan fè konnen se nan yon machin nèg yo te met dife a. Donk, te gen anpil enkyetid pou polisye yo ki te anlè a. E selon dènyè enfòmasyon yo, donk se 2 teknisyen konpayi telefòn Natcom, ebyen nèg yo touye yo anlè a, yo boule yo avèk tout moun. Nou kontan dèske nou avèk ou la nan moman sa, piske nap antre dirèkteman dan laktyalite, e lè ke nou te konn ap dil, Jojo koke nan gòj yo, men se pa senpleman yon slogan, e se tout bon, tout bon, tout bon, Jojo. koke nan gòj yo pèp ayisyen nou koke nan gòj yo e vwala ke nou aprann fo jij sa ebyen nou raple w ki te mete manda dèyè prezidan Jovenel Moïse ebyen evidaman tout moun te konnen FBI te deja pran dosye a an men ebyen kounya la se fo jij lan medam mesye misye nan pwoblèm la misye ki te kache Canada misye nan gwo gwo pwoblèm pandan map pale avèk ou la evidaman nou pral detaye pou ou wi. Jij Jean Noël Alcius misye mele la, misye gen pwoblèm tout bon tout bon tout bon, nou pral detaye pou ou nan kelke segonn, epi nan kesyon ensekirite nou aprann bò kote lapolis ki sòti nòt kote ke Kenskòf dirèkteman plizyè bandi ta tonbe men sitou nou pral detaye pou ou epi nan kesyon konstitisyon nou tande gen gwo rankont kap fèt la pou wè si yo te kapab retouche konstitisyon an evidaman gen koze Pradel map salye w frè pam kòman nèg ye.
E bonswa Jimmy, bonswa avèk tout zanmi moun afè bon TV yo, se yon plezi pou nou menm nou kapab ebyen enfòme w, ebyen enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a se onivo de Dèlma kote ke Marissa Wilson jedi li bay lòd pou yo kapab demoli ebyen aprè 10 jou ebyen tout ebyen vye kay oubyen tout mezon ke moun yo arive mete ebyen o nivo de twotwa la lòt enfòmasyon Etazini pwosedi de denatiralizasyon ki lanse kont ansyen majistra ebyen Nòt Miami an Philippe Bien-Aimé ki ap fè la une de l'actualité lòt enfòmasyon nap gen poun kapab devlope pou ou gen ajan udmo ki nan Lenbe yo te arete yon prezime chèf gang ki rele Arilus Thibaud ebyen ke yo rele Chago ebyen yè jedi ki te 19 fevriye a. nan zòn Massabielle. Vwala, enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò. Bonswa Jimmy.
An nou rantre dirèkteman avèk enfo sa medam mesye, se l'actualité du jour ebyen Jean Ronel Cius misye mele, misye gen, misye an gwo, nan gwo difikilte la e Pradel kisa sa ye, nenpòt moun ou kapab toujou ale sou sit FBI la, ale sou sit Depateman Deta wap jwenn enfo sa, misye nan gwo pwoblèm la fo jij sa, Jij Roger Noël.
Wi yon lòt fwa ankò nou salye tout zanmi moun afè bon TV yo, nou konnen ke genyen plizyè medya ki sanse rele nou atravè le mond ebyen enfòmasyon ki sanse ap fè la une de l'actualité se jij Jean Robert Noël Cius ebyen ki te siyen yon manda ilegal kont prezidan Jovenel misye temwanye devan yon tribinal federal Etazini ebyen pandan semèn nan ebyen ansyen jij la fè konnen li rekonèt manda a te ilegal li pat gen pouvwa poul te pran yon desizyon konsa kont yon prezidan men paske Mario Beauvoir te fèl pale ak yon moun li di ebyen ki tap travay nan anbasad Etazini an li te finalman aksepte siyen manda sa. Manda ilegal sa a li menm se youn nan koz oubyen zouti mafya yo te itilize pou ansasine ansyen prezidan Jovenel Moïse. Jiska prezan ni Mario Beauvoir ni ansyen jij sa a ben pa janm reponn kesyon oken majistra nan peyi Dayiti. 90 pousan politisyen ayisyen yo gen egzakteman menm konpòtman ansanm avèk Jean Robert Noël Cius ebyen pou fè yon foto ak yon etazinyen ebyen yo prè pou kapab detwi ayiti ak tout moun ki ladann ebyen depi yo tande se afè de etazini ebyen misye admèt ke li menm li pat gen otorite pou li te kapab emèt un tèl manda kont un chèf deta an egzèsis aprè avwa antidate le dokiman a 2019 e aji sou presyon ebyen an deyò de pwosedi legal ebyen li te egalman presize ke sèl ajan polis nasyonal dayiti kapab egzekite manda dare sa. Ebyen manda te envoke pa plizyè akize pou kab jistifye ebyen prezans yo an Ayiti, li afime e ke li menm li te e vle arete prezidan e e pa te pou tiye li. Ebyen Noel Phillips ki ap viv jodi a nan peyi Kanada, misye nye tout enplikasyon li nan asasina el afime ke li menm li te itilizel kòm yon maryonèt yo te itilizel ebyen daprè sa ke li menm li di Miami Heralt Jimmy. Vwala, antouka se jan ke nou tandel la medam mesye, jan nou dil dosye prezidan son dosye ki pran yon lòt koulè la, nou te gentan di w disi mwad mas la la evidaman dosye sa efektivman nou tout nou toujou ap mande fòk yo deklasifye dosye an ebyen disi mwad mas Nou pral konnen ankò plis nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse. Vwala ke ya mwen d'une semèn, menm pa de twa jou, nou tande kiyès ki te bay viza pou mèsenè yo antre, ebyen vwala ke jij sa, fo jij sa ki te mete manda kont prezidan, ebyen vwala ke bò kote Lèzetazini, en, bò kote otorite amerikèn yo, ebyen yo rankontre misye. E jan nou di l, se pa ti bagay ki piti, misye se pa pale l pale ankò. Nèg sa se su et sèten misye depale e l pa gen chwa pa pale medam mesye l pa gen chwa pa pale e sitou kounya la tout moun ki te avèk li yo tout moun ki te nan konfyolo avèk li se su et sèten misye pral mete non misye gentan ap mete non donk nou di w ke jistis la n ap jwenn li kanmenm dun manyè ou yon lòt Donk, evidaman, jij Roger Noël Hercius, misye li menm, n ap raple w ke se yon nèg ki la, ki kache Kanada, men, dapre kèk zanmi ki pale avèk mwen, yo di w yo wè misye, l ap mache tou sal, kankou yon moun fou nan lari a. Yo wè misye tou sal nan Kanada, ap mache, l ap fè seri de djòb, nòmalman se pa djòb yon swadizan yon jij ta dwe fè, san ke nou pa pote jijman sou travay yon moun ap fè nan peyi a, men, yo wè misye se bwat l ap leve bò isi a. E li kankou moun fou. Li kankou moun fou lè lèl wè ayisyen. Si lap pase yon kote medam mesye ta gen ayisyen nan zòn nan se tèt atè. Ou konn tande zonbi depil konnen ke se ayisyen yo ye nan zòn nan paskel konnen dosye jistis pou prezidan li konnen ke nenpòt moun ki met men sou li ap rache tout dan nan bouch li ebyen se tèt atè sa mache. Evidaman medam mesye jan nou dil ebyen jojo Koke nan gòj yo tout bon tout bon tout bon, kounya la se su sèten, ebyen gen non k pral sòti, misye pale, misye depale, ebyen nou gen pou nou konnen ankò plis, evidaman, kòm li gentan kouri retire tèt li di ke li menm se itilize yo yo te itilize l, wi se vre yo te itilize l, men moun ki te itilize l yo, se su sèten l ap bay yo, e nou konn kiyès yo ye deja, men senpleman nou di ke dosye sa Disi mwad mas medam mesye, deja jan nou sot dil, nou deja konn kiyès ki te bay viza, nou deja konn kiyès ki te mete fo manda, ebyen bagay la pral tounen yon spageti, se pa pou anyen la ou wè gen seri de mò la, gen seri de zonbi la kap parèt nan radyo, hein, yap ba yo mikwo, teknikman se seri de moun ki pa ta dwe menm sou moun, ou wè yap eseye resisite tèt yo, yap eseye repare tèt yo pou lè yo arete yo pou yo kapab di se pèsekisyon politik, Pèp la konprann jwèt la, medam mesye ouvri zye nou nan dosye asasina prezidan, nou di nou menm nou pap jwe paske se aprè asasina prezidan ou wè peyi a vin nan sal ye la, nou wè videyo kote fason nèg yo kraze peyi a, detwi peyi a, wout ki tap fèt anndan peyi an nèg yo met dife ladan yo, kraze detwi, ebyen jan nou dil nou koke nan gòj yo, pèp ayisyen koke nan gòj yo, jojo koke nan gòj yo, ebyen la se nan kad jan Roger Noël Cius pral repran enfo an pou nou silvouplè.
Wi e nap avanse toujou ebyen nan menm kad dosye sa ebyen jan ke nou konnen li se jij sa ebyen anpil moun yo menm yo te e konn ap pale de manda ke yo fè ebyen kont ebyen ansyen e prezidan ebyen nap di ke se yon ansyen jij ayisyen ki rele Jean Robert Noëlcius ebyen ki rekonèt devan yon tribinal federal de Miami ke li menm li te siye yon manda arè ilegal kont Prezidan Jovenel Moïse ebyen dokiman sa ki li menm ki sèvi ebyen kòm pretèks ebyen pou tantativ ebyen e pou yo te kapab touye ebyen prezidan ebyen dokiman ki te sèvi de pretèks e e lò dè tantativ vizan a arete oubyen avan yo te ansasine prezidan le 7 jiyè 2021. Ebyen misye admèt ke li menm li pat gen otorite pou li te kapab mete on tèl manda kont on chèf leta ki an egzèsis. Ebyen li di ke ebyen se te yo te antidate ebyen dokiman a 2019 e aji sou presyon an deyò de pwosedi legal ebyen li te egalman presize. presize ke sèl ajan Polis Nasyonal Dayiti kapab egzekite manda arè sa a. Ebyen manda sa a ki te envoke pa plizyè akize ebyen pou kab jistifye ebyen prezans yo an Ayiti, yo afime ke yo te vle arete prezidan e pou e non le tiye. Ebyen Nelsis ki ap viv jodi a nan peyi Kanada li nye tout enplikasyon li nan kad ansasina a epi li afime ke li menm yo te itilize l kòm yon Marionette ebyen se sa ke li menm li di e nan e Miami Herald ebyen jan ke nou dou li se jij Jean Robert Noëlcius ebyen se misye ki te siyen manda ilegal kont prezidan Jovenel Moïse ebyen li temwanye devan yon tribinal federal Etazini ebyen pandan e semèn nan ebyen ansyen jij la fè konnen li rekonèt manda ilegal e li pat gen pouvwa pou li menm li te kapab pran desizyon konsa kont prezidan ki li menm ki te eli men paske Mario Beauvoir ebyen te fè Epa te fèl pale ak yon moun li di ki tap travay nan anbasad etazini ebyen li te finalman aksepte siyen manda sa jimmy. Nou tande medam mesye nou tande ebyen jan nou dil se tikal pa tikal nap konn bagay yo epi dosye sa yo paka metel nan tiwa medam mesye bon mwen envite nou tande ti ekstrè sa e jodia la lè nap di nou ouvri zye nou ann eseye konprann byen annou tande ekstrè sa medam mesye lè prezidan jovenel tap pale wout ke misye tap fè Wout ki kantite wout ke mesye yo te kan tap eseye fè la, ou wè ke menm nèg opozisyon sa yo, nèg Andre Michel sa yo, nou wè kap eseye resisite tèt yo la, men sa yo tap fè medam mesye, yon fason pou nou jis fè w raple w men sak tap di, ann tande ekstrè sa kèlke segond. Fon eksperyans sa ki difisil anpil. Ekipman k achte, ou konn konben kòb ekipman ke. Nèg lespri fè pèp la boule 7 milyon dola ekipman nan ekipman nèf yo. Wout Baryè Batan, Sen Rafayèl, nou kòmanse fè l an me 2018. Lè nèg yo wè se pou tout bon wout la kòmanse fèt, wout la fin prepare pou l pran asfat, nèg yo boule prè de 800 mil dola ekipman nan wout la. Kriye. Sa vle di nou pa dekouraje. Nou kontinye ap batay. Men kòman pou yon peyi, kòman ou ka devlope yon peyi nan boule, nan kraze, nan brize. Bon, Ayiti pa fè dola. Chak tan ou boule yon machin, ou boule yon ekipman, se dola k pou jwenn pou l achte l. Ann ale. Sa vle di se pou m di nou ke jodi a rèy kraze brize sa a, rèy boule sa a, m panse ke moman an rive pou ke pou n gade 2 kan, kan k ap konstwi a se ladan pou n ye. E kan kap konstwi a mpa pale de pati, mpa pale de politik. Kan kap konstwi a se kan pèp la. Se kan pa nou an. E se li jodi a pou nou chwazi pou nou konnen ki bò nou vle ale avèk peyi a.
Vwala, e li te enpòtan ke nou fè ti rapèl sa pou ou. Efektivman, materyèl, valè materyèl ki te achte, ebyen mesye sa yo ki nan opozisyon, vye Andre Michel. Mesye, nèg maten deba sa yo, m wont pou nou. M sensèman desu de nou. E bon, mpa menm bezyen pale de.